Zanmi toupatou nou salye w nou gen anpil plezi pou n antre lakay ou avèk emisyon kòd 16 nou konnen ke w toujou ap tann emisyon sa paske gen anpil bèl bagay ki toujou pale ladan l jan nou toujou di n toujou ankouraje dyalòg nou toujou ankouraje chak gwoup yo nou diskite ansanm pou nou kapab rive jwenn yon ale mye nan peyi sa paske nou konnen ke se sa ke n ap chache nou menm kòm jounalis nou toujou vle eklere lantèn tout moun sou yon fenomèn, sou yon pwen daktyalite, sou yon bagay ki vrèman kap pase, nou toujou vle vini avèk li pou n di w, men kòman sa ye, men kijan sa ye, men kòman ki tèl prekosyon pou kapab pran, men e sa k fè ke nou menm nou bay tèt nou misyon sa nan Kòd 16 nan Scoop TV pou n kapab eklere lantèn tout zanmi nou yo, tout moun ki ap swiv nou nan moman sa. Nou konnen ke w ap swiv nou kounya la sou chèn 16, men emisyon sa disponib sou scoopfmhaiti pwen kòm Haitinews2000 pwen kòm, ladepèchayiti pwen kòm epi chèn YouTube nou ki se youtube pwen kòm slash ladepèchayiti. Gen yon bagay k ap fè pale de li anpil deyò a, gen rapò a dyaspora, gen rapò a taks, a bidjè 2017, yon moun kapab di lwadfinans 2017-2018 ki deja vote nan chanm depite a e kounye a la li nan sena a, gen anpil diskisyon ki fèt sou li e pa twò lontan nan jou k ap vini la yo senatè yo ta sipoze chita sou lwa finans sa pou konnen kòman sa fèt paske disi oktòb fòk ke nou ta genyen yon nouvo bidjè pou fonksyonman peyi a. Anben kisa k ap fè aktyalite se yon kesyon 10,000 goud pou dyaspora peye, gen moun se konsa yo di l. Men atravè emisyon an nou pral eseye fè w konprann mye kisa sa ye. E sa k fè ke nou vini avèk Johnny Célestin ki se sekretè, rapòtè du Front Uni De la diaspora, se avèk li nou pral fè ti pale jodi a. Johnny, se yon plezi pou n genyen w nan emisyon an. Vladimir, se mwen menm ki pou remèsye w e nan non tout manb FONUNI an e nan non pa mwen, mwen di w yon gwo mèsi e mwen di Scoop TV yon gwo mèsi tou. E mwen espere ke nan konvèsasyon sa a ke n ap fè jodi an la a, n ap gen opòtinite pou nou reponn a kèk kesyon, kòm ou di l, kèk kesyon daktyalite, men an patikilye kèk kesyon ki vrèman enpòtan pou moun k ap viv andeyò peyi a, sa yo rele dyaspora yo, e Ayisyen k ap viv nan lòt peyi, kèlkeswa kote l ye. Ok. Men toudabò, ki sa Front Uni de la Diaspora ye? Ki sa l ye? Bon, Front Uni de la Diaspora se yon aglomerasyon, se yon regwoupman de une vingtaine, anfèt gen 27 òganizasyon ki ap òganizasyon ki andeyò Dayiti, ki genyen ladan yo, anpil fwa ladan yo, Ozetazini, genyen an Frans, genyen o Kanada e gen reprezantan an Repiblik Dominikèn. E donk se yon regwoupman ki vin ansanm pou yo fè yon travay, travay lan se asire yo ke yo kapab pran revandikasyon ki ap pase nan dyaspora a, nou konnen dyaspora a ase laj e travay ke n ap eseye fè nan Fon Ini an se yon travay ki kontini paske nou vle rasanble pi fò moun toujou, men objektif lan se vrèman asire nou ke lè genyen yon revandikasyon de Ayisyen k ap viv andeyò peyi an, Fon Inè an se youn nan òganizasyon ki ap pote revandikasyon sa yo. Nou konnen ke toujou genyen anpil kritik ki di ke Ayisyen yo lòt bò pa regwoupe yo, donk se poutèt sa anfèt ke lè yo genyen yon demann, yon revandikasyon, l pa pase. Donk nap reponn a sa, se yon kritik ke nou toujou jwenn de anpil moun ki te nan gouvènman an, anpil minis, sitou minis des Haïtiens qui vivent à l'étranger, ki toujou di m pa ka pale avèk on milyon moun. Fòk mwen genyen des organisations clés ke m ka chita avèk yo pou m byen konprann ki pwoblèm Ayisyen kap viv deyò yo genyen. E donk se nan lide sa a ke FONINI te kreye. FONINI fòme fòmèlman l'année dernière, men òganizasyon ki ladann yo, yo la depi des années. Gen konbyen òganizasyon konsa? 27. Nou gen 27, men nou espere ke n ap rive yon lòt lè, n ap pale, n ap di w ke gen karantèn ou senkantèn òganizasyon. 27 òganizasyon e diferan objektif. Diferan objektif, ki travay nan plizyè domèn. E youn nan bagay ki enteresan, lè nou di 27 òganizasyon an, ou gen dwa pran òganizasyon pa egzanp ke yo rele Hometown Association. Hometown Association nan ki gen yon manb nan Fon Ini an, Hometown Association nan se yon regwoupman de

Federasyon sa yo, yo menm yo regwoupe yo kote yo ye an, Hometown Association regwoupe Hometown yo, e nou menm nou fè yo fè yon regwoupman avèk nou, paske nou vle chita ansanm pou n byen konprann ki pwoblèm ki genyen e d'une seule voix eseye pale e fè pase revandikasyon sa yo. Men tout òganizasyon sa yo, ann pran sa ki Etazini, yo reyini, yo fè aktivite, e tout bagay sa yo fè ladan yo? A wi, anpil ladan yo Yo travay, pi fò ladan yo travay, yo gen aktivite an Ayiti. E, pa egzanp, ou gen dwa pran youn ke m renmen pale de li, se Le Congrès pour fortifier Haïti, ki se yon òganizasyon ki a Chikago. Se te youn nan manm fondatè e Fon Ini an. E, anfèt, prezidan Fon Ini an soti ladan l. E, jij, se yon jij li ye Ozetazini, yon jij eli Ozetazini. Nou genyen tou yon òganizasyon ki regwoupe Ayisyen ki eli Ozetazini yo, ki yo menm fè pati de Fon Ini an. Donk si m pran kongrè sa a pa egzanp, se yon òganizasyon k ap travay pandan yon kenzèn dane a Chikago, ki fè anpil aktivite nan Chikago menm pou asire ke Ayisyen ki fèk rive an Chikago yo byen entegre nan peyi an. Men li te fè anpil travay de pledwari, pa egzanp lè yo t ap fè batay pou ke Ayisyen. k ap viv aletranje, ki genyen yon lòt ki genyen yon lòt paspò, ki natiralize, yo menm tou yo te kapab rekonèt yo nan konstitisyon an. Donk se te yon gwo batay ke e kongrè an te fè e se youn nan manm fondatè de de de Fon Ini. Men ki sa m ta sa m ta renmen kesyon m ta renmen poze men èske e e se se bri ke e òganizasyon sa yo manke fè bri ki fè ke anpil moun ann Ayiti di bon yo pa twouve ke dyaspora a ap frape vrèman? Wi, alò anfèt sa k pase se ke se menm fenomèn ke nou genyen pa egzanp avèk 2 milya de dola yo di ke Ayisyen, tout rapò yo di ke Ayisyen ki viv lòtbò e voye an Ayiti. E lè w pran yo an ti mòso, ti mòso, ti myèt, ti myèt, yo pa gwo bagay. E lè w pran 2 milya de dola sa a, se moun k ap voye yon 50 dola chak semèn. Pa vre? Men ki vin fè yon gwo montan. Donk lè w pran asosyasyon yo pa egzanp Hometown Associations yo, se yon seri de asosyasyon k ap sipòte travay nan kominote kote yo ye a. Donk anfèt, si ou pran l ti mòso pa ti mòso, w ale nan kominote kote sa yo ye an, w ap jwenn ke asosyasyon sa yo ap fè des activités. Men pwoblèm nan, ou nan medya ou konnen ni, si ou pa gen yon jan pou w rasanble tout sa yo ansanm pou w kapab di Pa egzanp, si w pran Hometown Association yo, nou ta dwe a yon sèten moman nou espere kapab di, yo fè dè leve de fon, yo fè dè aktivite an Ayiti, a konbyen sa revyen? Konbyen lekòl yo peye? Konbyen sant ospitalye oubyen sant de sante ke yo sipòte? E donk chif sa yo se yo menm ki pral demontre vrèman pwa travay asosyativ ke Ayisyen k ap viv lòtbò dlo ap fè an Ayiti. Pou le moman nou poko la, paske nou konnen ke chak moun gon ti aktivite ke yap fè, donk le premye pa se de rasanble e mete nou dakò sou des objektif ke nou gen ansanm epi kreye atmosfè de konfyans sa a pou ke evantyèlman nou rive a yon kote nou kapab fè aglomerasyon sa a pou n di men kisa pa rapò a envestisman antre gimè, pa envestisman pou fè biznis men envestisman e oubyen don si n ta vle li ke. Gwoup moun sa yo ki fè pati de asosyasyon sa yo fè swa an Ayiti, men genyen tou ki travay nan kominote ayisyèn yo aletranje. Men èske ou rive idantifye sa? Gen moun anpil fwa ki di dyaspora ayisyen yo lè rive Etazini, yo anpil vrèman men yo pa regwoupe yo menm jan chinwa envesti l Repiblik Dominikèn, menm jan anpil lòt nasyon gen dwa rive Etazini la yo enplante yo, fè biznis. Yo di ke yo pa retwouve sa lakay ayisyen yo. Anpil fwa yo toujou di bon nou pati avèk menm pratik la, youn nou youn toujou pè lòt, Ban nou detay sou sa. Egzakteman. M panse ke nou pap bay tèt nou manti. Nou konnen ke kòm pèp nou genyen dè difikilte. Men kòm m t ap di talè a, m panse youn nan pwoblèm yo, se yon kesyon konfyans. E se pa paske ou pran yon moun, ou retire l Ayiti, ou lage l Obrezil, ou lage l Ochili, ou lage l Kanada, ou lage l an Frans, ou lage l Ozetazini, li chanje. toudenkou. Efektivman, gon seri de pratik, gon seri de fwotman moun nan genyen ki vin pèmèt li evolye yon lòt jan. Men, kanmenm, m panse ke kritik lan li ekilibre, men, pa egzanp, w al Nouyòk, w ap jwenn yon popilasyon ayisyèn ki ase fò. Pa vre? W ale an Miyami, w ap jwenn youn ki ase fò. W ale o Kebèk, w ap jwenn youn ki ase fò. Donk, m panse ke Genyen regwoupman sa ki fèt e kèlke pa m panse ke moun yo pa vle twò pale non pli paske m panse kiltirèlman petèt ou pa vle kòmsi ap toujou ap di men kisa m fè. Gen menm pwoblèm sa isit, gen moun k ap di pa genyen sa yo rele filantwopi an Ayiti ki vle di ke yon moun ki fè don. Men nou konnen genyen filantwopi an Ayiti, nou konnen gen fondasyon k ap evolye an Ayiti. Donk lè m pale avèk lòt moun etranje ki di Ayisyen pa fè filantwopi m di se pa vre. Okontrè, Ayisyen fè filantwopi paske sinon gen anpil nan popilasyon an k t ap mouri deja. Donk se paske moun yo pa vle pale de sa yo fè, yon ti jan timid. E se pa menm jan ke w gen yon gwo fondasyon e lòt bò non sèlman l ap fè dè don men li fè yon kanpay de marketing pou di men ki travay li fè. M panse ke anpil asosyasyon k ap evolye nan dyaspora a, aletranje, pa fè travay sa a par culture, yo pa renmen fè l, yo pa vle fè l. Men m panse li enpòtan. M panse ke si gon travay w ap fè ki pote valè, yon valè ajoute nan kominote an, se vre ke moun nan kominote an yo wè travay lan, men m panse kèlke pa, menm pou tèt pa w, e pa rapò a yon bagay ke m renmen di an, pa rapò a redisyon kont oubyen pa rapò a asire ke moun konnen kisa k ap fèt, fòk gon ti kanpay m pap rele l medyatik men yon ti kanpay de kominikasyon ki fèt pa rapò a aktivite sa yo. Lè sa a omwen moun an Ayiti pap di ke dyaspora pap fè anyen, pap regle anyen serye dèyè a. Wi, wi. Alò, bon, alò, kèlke pa s on ti jan, on ti jan mitije tou paske se vre ke menm si, si dyaspora te pale e l t ap di men kisa m fè, men kisa m pote, men kisa m bay, Kounye a la, ta pral gon lòt kritik, ou konnen li. Ta pral gon lòt kritik ki t ap di a bon, o paske ou ba n on ti kout men, w ap fè n wont, ou konprann, w ap mache, tankou moun yo ap di w ap mache pran foto m, pase pou al fè lajan sou mwen. Non men èske se pa timidite sa a tou ki fè jiskaprezan n ap goumen pou entegrasyon dyaspora nan vi piblik lan? Bon, la a se, se, je panse ki a une partie de ça aussi. Paske efektivman, kèlke pa si w ap mennen des actions, si ou angaje Nan peyi w, ou angaje kòm yon sitwayen, paske se sa aktivite sa yo ye. Sètadi ke lè w ap fè dè aktivite sosyal, se yon angajman sitwayèn li ye. E si ou pa demontre palpableman men ki sa yo ye, kèlke pa ou pa egziste. E se difikilte sa a ke nou jwenn ki fè ke lè moun k ap viv lòt bò, Ayisyen k ap viv lòt bò, mande ke yo genyen yon vwa tou, anpil fwa yo mete yo de kote e m renmen e fè yon ti yon ti petèt yon ti diferans gen plizyè tip de ayisyen kap viv lòtbò dlo nou genyen de ayisyen kap viv pa egzanp nou gen moun ki nan tps e ki petèt genyen yon stati e tanporè nou genyen e de ayisyen ki genyen si m pran e swa le kanada oubyen lèzetazini ki genyen yon kat de rezidans an frans a Kiba, a Sendomeng, Repiblik Dominikèn, yo gen yon kat de rezidans, yo gen yon paspò ayisyen. Donk palmis lan nan men yo. Ok. Koulye a ou genyen des Ayisyen ki ap viv lòt bò pandan yon sèten tan, pou youn rezon ou youn ot deside pran lòt nasyonalite, ki genyen de paspò ke konstitisyon an pèmèt koulye a. Ou milti paspò anfèt. E chak moun sa yo genyen de bezwen ki diferan. E donk, anpil fwa nou menm lè n ap fè revandikasyon yo, premyèman nou vle fè revandikasyon yo pase pa rapò a tout Ayisyen, men gen de moun ke menm si ta gon deba sou yo, menm si ta gon deba sou dyaspora, men yon Ayisyen ki gen palmis lan nan men l, pa vre, paske li gon kat de rezidans nan lòt peyi, e Leta Ayisyen, genyen yon obligasyon vè moun sa a. E menm si m ta di m pa dakò ta gen yon deba paske m gen de paspò oubyen paske m natiralize m an Frans oubyen Ozetazini oubyen Okanada pou youn rezon ou youn ot, m se Ayisyen, konstitisyon an di m se Ayisyen, donk pa ta dwe gen yon diferans. M ka konprann gen moun ki vle fè diferans lan men ominimòm m kwè ke yon Ayisyen ki genyen palmis lan nan men l, li ta dwe genyen. egzakteman le menm dwa ke tout lòt ayisyen ki se fò l ta genyen bon deja l gen pas batistè li li genyen kat didantifikasyon nasyonal li natirèlman l gen paspò li e sa sa vle di leta rekonèt li kòm on sitwayen e ki vle di ke li kapab jwi de tout dwa ke l genyen poukisa on ayisyen k ap viv o kanada gen eleksyon l pa ka vote. Se pa nòmal. Sa di a, mwen menm, m fè rechèch de tout lòt peyi k ap fè l. Se pa pou di yon bagay nou pral envante. Ou konprann? E eleksyon ameriken an ap fèt la a, ou desann nan anbasad lan la a, ou vote. Anfèt, yo fè yon kanpay pou di w pou vin vote nan anbasad la. Tu wè? Donk, nou menm, n ap fè yon travay dentegrasyon. N ap fè yon travay pou n di ke menm si le mo dyaspora kèlke pwen ti pe pejorativ, men nou menm sa n ap chache se di ke nou Nous sommes des Haïtiens à part entière e m fèt la a, m fèt Matisan, pa vre? e m grandi anba Mòn Nelyo, e m te pati se vre, men gen anpil nan nou ki pati, men se la, sètadi, se kòm si m ta di ou, yon jèn la, nou gen yon pwoblèm de migrasyon, jodi a la, anpil jèn ap kite peyi an, yo pral Chili. Apre yon mwa, yo vle gen gaz dyaspora. Sa di nèg yo, kòm si yo met ou deyò. Kòm si otomatikman paske w ap chache lavi, nèg la dyaspora. Ou konprann? Donk, n ap eseye travay sou sa pou n eseye chanje mantalite a, paske nou vle asire nou ke pou peyi an chanje. Yè m t ap fè yon diskisyon avèk yon moun, e m panse ke nou gen twòp eksklizyon kòm sosyete. Nou gen eksklizyon moun anwo, moun anba. Eksklizyon moun klè, moun nwa, eksklizyon moun andeyò, moun Pòtoprens, eksklizyon nèg ki konn li, nèg ki pa konn li, mwen menm nou se sou Ayisyen. E donk nou menm n ap fè yon travay pou nou wè ki jan nou kapab o minimòm efase eksklizyon sa ki genyen ant Ayisyen ki te oblije kite peyi a pou yon rezon ou yon lòt, y al viv yon lòt kote, e yon Ayisyen ki la. Se nou sot nan menm, sòti se menm manman an, se menm papa a, ou konprann, e nou prale pi lwen, konstitisyon an di pitit ou se Ayisyen. Exact. Pa vre? Donk, n ap fè travay sa a pou n asire nou ke entegrasyon sa a kapab fèt efektivman. Trè byen. E Belo li menm nan yon mizik li di sa, m byen regrèt ke Belo genlè pa pa fè videyo mizik sa, li montre ke moun yo pale kreyòl, yo renmen manba, yo renmen pistach, yo renmen vodou, epi nou di yo pa ayisyen. Ki sa yo ye kounye a la? Ki moun k ap k ap renmen tonmtonm, ki moun k ap renmen te a manba a kafe lè maten, epi pou di ke se pa ayisyen. De pratik Ayisyen ke yo ye. Pou moun nan fèl kontan di, a sa, sa se Ayisyen. Men nou konnen ke gon kesyon dimil goud kap bay pwoblèm, nou pral antre dirèkteman ladann. Nan premye tan, tout moun te konnen ke depi yon moun ou se dyaspora wap antre, ou gen, te gen yon kesyon de 136 dola yo di pou bay, men daprè. Yo te di 186. 186, padon, 186, 186 dola pou bay lè wap antre. Men daprè minis Stéphanie Auguste, minis Ayisyen vivan aletranje, li di non, sa pat gen, pa gen kesyon sa, pa gen bagay sa ki te pale ditou. Bagay sa pa egziste, pa gen kesyon pou yon moun, yon ayisyen k lòt bò, m evite di dyaspora, yon ayisyen k lòt bò k ap rantre epi pou l konnen ke l gen yon 186 dola ameriken l pral bay, non sa pa egziste, daprè minis Stephanie Auguste. Men, kesyon 10 mil goud la, e m ap li yon atik maten an, yo di sa pa egziste tou pou moun pòv yo avèk moun ki nan dyaspora, men sa vrèman fè yon deba sou rezo sosyal yo, kote ke y ap mande, gen moun ki fè konnen ke e dyaspora a yo pral genyen pou bay yon enpo fòfetè ki evalye a 10 mil goud, e nou menm nan fwon an, lè nou tande yon bagay konsa, kit rimè la, kit bon nouvèl la, kòman nou reyaji? Bon, premyè bagay ke nou fè, e nou sòm dè pwofesyonèl, e mwen di ou ke prezidan e Fwon Ini an, se yon jij Ozetazini, m di ou ke nou genyen asosyasyon dè Ayisyen ki sont elus, a letranje. Donk, gen bagay nou pa ka pèmèt nou di, gen bagay nou pa ka pèmèt nou fè. Premye bagay nou te fè, se fè travay nou pou n gade ki sa ki anndan bidjè sa a e ki jan yo ekri l. E le bidjè se, se yon lwa. E donk, nou gade l avèk yon zye ki di ke se yon lwa. Se pa yon tèks kòm si woman yon nèg ap ekri, se yon lwa. Donk, sa k ladan l nan, se sa l di. Nou te gade pwen ki gayan pou l wè avèk 10 mil goud lan. Se yon chanjman ke yo pote sou yon atik ki te la 2005 e ki te pase pandan gouvènman Latoti an. E efektivman, yo te vle mete Klarifye ki lè ke yon moun dwe peye taks an Ayiti. Sa lwa sa a te di, e mwen genyen l lan avèk mwen, m pap li tout, men ti pati ke m vle relve an, se ke li te vrèman trè klè e ki sa yo te vle di. Bon, premyèman yo te pale ke tout moun kote ke toute personne physique dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti en raison de leurs revenus, toute personne physique ayant leur domicile fiscal en Haïti en raison de l'ensemble de leurs revenus, e yo di w konsa ke Moun sa yo nan atik 5 lan, yo konsidere kòm eyan lèr domisil fiskal an Ayiti, men ki lè. Fòk moun nan li viv an Ayiti 183 jou, donk se pa enòmal. Ou fè 183 jou nan peyi an, w ap travay nan peyi an, ou peye taks. Yo di w ke si moun nan gen yon aktivite pwofesyonèl nan peyi an Ayiti, l ap travay. li peye taks. Li di w ke si se yon ajan de leta, yon moun pa egzanp kap travay nan konsila oubyen nan anbasad, lajan l ke l touche lòt bò a, se yon lajan kòm depi w nan anbasad se an Ayiti w ye. Donk ou peye taks.
Sa ki vin pase koulye an la a, yo pran atik sa a yo fè yon modifikasyon nan bidjè 2017, 2018 lan, nan atik 5, yo ajoute yon lòt fraz koulye an ki Pale de domisi, moun kote ko domisis fiskal yo hors d'Haiti. Donk, sa vle di ke ou pa ou pa viv an Ayiti, ou pap travay an Ayiti, ou pap fè biznis an Ayiti, ou pap ou pa gen oken revni, ou pa yon pwofesyonèl an Ayiti ou o Kanada. Koulye an la a, ou se yon Ayisyen, m ap pran egzanp ki pi ki petèt pi fasil. Nou gen yon jèn ki te pati al Chili lane dènyè. L al Chili, li kòmanse travay o Chili e paspò l ekspire. Lwa sa a vin di koulye a la si l vle renouvle paspò l, fòk li demontre ke li an règ dans un premye tan avèk gouvènman chilyen. Nou poko fin klè kijan yo pral detèmine Eske dokiman l bay lan li bon? Paske nou konnen ke administrativman leta ayisyen pa ka aksepte yon dokiman ki nan yon lòt lang. Donk sa petèt pral mande pou l tradui l. E fò l pase nan konsila, m pa kwè gen anbasad o Chili, men fò l pase nan konsila chilyen an, konsila ayisyen o Chili an, pou yo ka tanpone l pou yo di ke yo aksepte l. Koulye a la. Fòk yo voye l DGI e DGI pral, on imagine, paske l pa klè, ke li pral fè yon evalyasyon pou l di konbyen taks moun sa a te peye, ok, e yo di nan e nouvèl atik 17 sa a ke moun sa a ap gen yon taks fòfetè ke l peye. E minis lan eksplike l taks fòfetè lan se pa taks sa a ou pral peye. Se jis yon minimòm ke yo ba ou. e yo mete mo minimum nan ladann ki pral bay pwoblèm pita lè n jan n pale de li. Donk le minimum ke w ka peye se 10 mil goud. E donk koulye an la pou jèn moun sa a ki o Chili, li son Ayisyen, leta dwe l yon paspò. E la a nou menm nou gon pwoblèm majè avèk le fèt ke yon dokiman ke leta dwe ba ou koulye an yo lye l a stati èske w peye taks ou non. Nou menm nou pa kwè 2 bagay sa yo ta dwe lye. E gen gwo deba k ap fèt k ap di se tranzaksyon. Yon paspò nè pa yon tranzaksyon. Se yon bagay, se yon papye legal ke, se tankou yon batistè. Se tankou yon pèmi de kondwi. Donk se pa yon kat didentifikasyon. Donk ou pa ka kòm si se pa yon sèvis w ap vann. Se yon obligasyon de leta pou l bay chak grenn moun ki nan peyi a yon kat didentifikasyon nasyonal. Se obligasyon leta si yon moun mande yon paspò kòm sitwayen ayisyen, li pa genyen pou l mande l Èske w gen kay? Èske w ap ou nan lwaye? Èske w ap travay? Yo pa ka ap poze w kesyon sa yo. Donk se de kesyon fondamantal paske se de kesyon ki petèt lye a sètèn zeksklizyon. Paske kounye a la a, nou konnen gen anpil moun ki petèt ki nwa. An n di ke yo pa t mande dimil goud lan. Men nou konnen ke nan peyi Dayiti gen anpil eksklizyon an tèm de moun ki bezwen sèvis. E donk koulye a ou pral oblije desann yon kote, fòk ou montre ke w genyen. yon sètifika denpo epi kounye an se lè w fin fè li ou sitwayen lè w fin fè l kounye w sitwayen e kounye w ka mande paspò ou ka mande pèmi kondwi ou ka mande lòt tip de dokiman donk nou menm nou te kwè ke li pat fè sans dan zon premye tan pou yo mete l pou de ayisyen ki pap viv an ayiti ki pap fè kòb an ayiti ki pa pwofesyonèl an ayiti pou yo di ke w oblije ranpli yon, yon, yon e peye enpo an Ayiti. Dezyèmman nou di ke se yon double tax. E nou tande anpil moun pale, yo di lòt peyi, si w travay lò nan lòt kote, pa egzanp Ozetazini, yo fè w peye Ozetazini. Sa moun yo pa fin di, se ke tout peyi sa yo, yo pa gen doub taksasyon. Sa sa vle di, se ke si ou travay O Kanada, epi ou fè kòb la o Kanada, men wap viv Ozetazini, yo takse w o Kanada, men yo pap retakse w Ozetazini sou menm kòb lan. Ok. Donk, sa moun yo fè, paske yo mete gen yon taks fòfetè, ke l te yon dola, ke l te di dola, ke l di mil goud, ke l san mil goud, le fèt ke yo mete yon minimòm, yo deja di w ke menm si w te peye taks ou lòt bò, e ou an règ, se vre,

Wi. Nou fè anpil pale paske dimil goud la won e tout moun pale de dimil goud lan. Non men daprè minis Jude Alix Patrick Salomon, minis finans lan, misye di ke si ou vin fè deklarasyon definitif denpo w, anben kounye a pral gen, si yo gade l ke yo wè ke yo dwe pran plis, y ap pran plis. Vwala.
E se egzakteman, m pa t tande sa, men se egzakteman sa le pwoblèm. Alò imajine w ke e n ap pran yon sistèm ke m konnen ki se sistèm ameriken an. Yon moun gen dwa fè 100 mil dola, lè w gade ou wè ke li peye mil dola. Sa ke pou w konprann nan sistèm ameriken an gen yon seri de kredi ke yo ba ou. Moun nan gen dwa fè 100 mil dola, li bay legliz li 50 mil dola. 50 mil dola sa yo retire l sou taks li. Koulye a la a li gen yon kay, Kòb li peye kòm sou kay sa a, yo gen yon pòsyon ladan l yo pèmèt ou retire sou taks ou, eksetera, eksetera. Donk, kou lè w gen dwa yon moun ki, sou papye, li genyen vrèman, li ganye kòm salè sanmil dola, yo takse l, lè yo fin fè taks lan, yo di ke se mil dola l dwe, e anpil fwa w gen dwa ap fè sanmil dola, lè w gade ou wè se leta ki voye kòb tounen ba ou. Oke? Ki jan? Yon ajan DGI an Ayiti pral fè evalyasyon sa a, èske se montan total la l pral gade? L ap di, a, papi ou fè san mil dola, m wè la a ou pa t peye taks non. Sa k pase? Ou pa peye taks Ozetazini, donk ou gen yon kòb pou peye Leta ayisyen. Sa n'a aucun sens. E donk. E se kòmsi se yon lwa ki vini pou dekouraje sitwayen yo tou. Ben, absoliman!
E m panse ke e, e, e, parapò a sa ke e, e. Minis lan di ke gon ti erè ki te glise nan dosye an e ke se pa yon taks ke yo vle mete presizeman pou la diaspora. Men ankò yon fwa, le pwoblèm ki se poze se ke pandan ke minis lan li menm nan deklarasyon pa l li di ke taks sa pa enpozab inikman a la diaspora, li di se tout moun.

ya un taxe forfaitaire obligatoire minimum 10.000 goud kijan koulye ou pral konprann ke direktè dgi ya un li di wi li sible diaspora e deux li di ou konsa ke si ou fè 60.000 goud ou mwens oubyen si ou pap travay ou pap peye. Gon bagay ki 2 bagay sa yo pa kapab. E m santi ke otorite yo, kit nan DGI, kit o nivo ministè dè finans, m panse fòk gon on ti pale ki fèt. Paske mwen menm mwen tande ke a 2 zòrèy mwen, m tande minis lan di, li di, misye fè konprann ke lwa sa pa regade dyaspora. Men. Si gon on moun nan diaspora ki vini ki bezwen on sèvis li nan leta li sipoze kounya vèse enpo fòfetè sa. Wi, donk li sipoze ranpli tout kondisyon yo.
Nou menm nou klè, nou di ke on ayisyen ki genyen doub nasyonalite e se dan la konstitisyon, lè ou an Ayiti se la lwa ayisyèn ki prime. Ou pa kapab di ke w gen doub nasyonalite ou an Ayiti ou vle kenbe lwa ameriken an. Donk se se le lwa ayisyèn ki prime. Men sepandan nou pa kwè ke paske yon moun bezwen fè yon paspò ou oblije di l koulye a la gon dimil goud pou l peye davans kòm enpo fòfetè. E ekskize mwa, enpo fòfetè de dimil goud se le minimòm paske koulye a fò w pote taks ou. Ok. pou w ka montre ke w an règ, donk kèlke pa le gouvèneman ayisyen, leta ayisyen vin mete tèt li responsab pou l tcheke èske w ap peye taks ou lòtbò. Donk on ayisyen ki nan batey, k ap travay nan batey an Repiblik Dominikèn, ki jodi an vle fè on paspò, ok, ki kote l prale nan batey sa a pou yo ba li ke l te peye taks? Li gen yon pwoblèm. Ok? Bon, admeton l bay vag, li di kòm m pa ka bay pwoblèm bay taks sa a, y ap fè l peye yon taks fòfetè de 10.000 goud. Tu wà? Donk, tou la, y a, se son seri de bagay ki bay pwoblèm e ke m panse ke, e an fen de kont, m pa kwè ke se sa ki ki bagay prensipal lan. Paske lè n gade bidjè an, deja nou pa wè konbyen kòb ke yo konte relve avèk 10 mil goud sa. Donk petèt nap pale don bagay ke gouvènman pa dwe menm ap pèdi anpil tan. Ok. E m panse tou fòk gen de desizyon kap pran fòk gen yon dyalòg ki fèt anndan kominote a pou nou konnen. Absoliman.
Paske nou pa annik rete konsa nou pran de desizyon. Fò nou jwenn popilasyon an pou nou diskite sa, pou nou wè kòman yo konprann li anvan ke nou avanse sou nan sans sa. E m pral ba w yon bagay ki pi enteresan. Lè w gade bidjè an, e w a konnen ke nan bidjè an 144 milya de goud, genyen yon eka, gen yon mank a ganye de 18 milya de goud ke leta ap eseye jwenn vwazemwayen pou l rantre. Nan ot, pati ot sa a ke yo poko genyen pou li an, yo genyen yon fon de la dyaspora, eskize mwen, yon bon de la dyaspora pou la teknoloji. Donk, men yon bidjè, yon pati ladan l di, m pa benyen konn pwoblèm ou, m pral fè w pote taks ou ban mwen, de leksteryè, m ap fè yon kalkil, m ap fè w peye yon kòb. Lè m fin fè w peye kòb sa a, l ap di, papi, tande, e m yon ti bon wi m ap vann la a. Total bon ke yo vle vann, bon de la diaspora pou lateknoloji, Li nan bidjè a pou 630 milyon goud. Donk, ki kalkil ki fèt ki di deba sa a n ap fè la a pou 10 mil goud lan, èske se li menm ki vo lapèn oubyen se 630 milyon goud sa a ke n ta renmen dyaspora achte bon nan men nou? Nou gen yon dezyèm pati, y a gen yon lòt liy nan bidjè an ki pou 100 milyon de goud ki se yon fon entèrayisyen. Ou pa ta renmen dyaspora a patisipe nan Fon Entèayisyèn sa a? Ki jan l pral fèt? Ou gen yon twazyèm pati ki se yon lòt fon pou le tourisme. Ki moun ki plis fè touris ann Ayiti? Se Ayisyen k ap sot lòtbò ki vin fè touris. Donk, m panse e petèt gon analiz ki pou fèt, ki pou di, ki pou gade, ki pou di èske sa vo lapèn vrèman pou tout Toyebory bagay sa fè e kèlke pa an fen de kont se pa vrèman m panse ke gen anpil moun ki pale de 10000 goud la dyaspora vle peye m tande konseye ki monte nan radyo k ap di peye lajan e e k ap rele moun valpa eksetera ou gen dwa genyen yon batay men w pèdi gè a
e m panse ke se pa kesyon de èske moun dwe peye oubyen ka peye 10000 goud lan. En fin de compte, le débat, c'est un débat d'intégration. Sèl bagay dyaspora a di, li mande 2 bagay. Premye bagay li di, li di, ki sa lajan sa a pral fè? Donk, si w vle lajan sa a, fò n ba w yon lign kote l prale e ki sa n pral fè avè l. Sa se premye an. Men dezyèm bagay lan, jan konstitisyon an mande l, konstitisyon an di ke ou genyen dwa e ou genyen devwa. Kèlke pa, sa moun k ap viv dèyè yo santi, Sèke y ap aksantye sou devwa epi y ap elimine dwa yo. Y ap aksantye sou yon taks ke w dwe peye. Oke? Men, lè w di ke ou se yon Ayisyen a pa antyè ki ta vle patisipe nan vi sivik e politik peyi an, ou pa ladan l. Donk, se se 2 pwen ki poze. Pandan ke y ap vize taks, men yo fò yo vize entegrasyon dyaspora nan nan tout sèvis peyi a. E se la a ke m panse gon mankman e majè nan ministè des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Bon, e nou menm nan Fon Ini, e Fon Ini an travay avèk kèlkeswa moun, nou apolitik, donk nou pa yon kesyon de yon prezidan oubyen yon gouvènman, nou reprezante. yon gwoup dayisyen e donk nou travay nou gen obligasyon anfèt pou nou travay avèk tout moun. Fon ini an te fè yon plizyè evènman lè prezidan Jovenel fè ke bon avan prezidan Jovenel te eli li fè de vizit nan dyaspora a fon ini an te patisipe lè l fin eli gen yon delegasyon ki te soti aletranje ki vin fè yon kòktèl pou li nan Marriott la anba a ki te gen anviwon 250 moun ladan l e L al vizite dyaspora a pati manm Fon Inyon an la. Donk, pa gen oken pwoblèm politik, pa gen oken kestyon bon gouvènman, mal gouvènman. Se yon kestyon de moun k ap viv aletranje an, li vle ke si y ap takse l, li konnen poukisa y ap takse l. Nou menm, nou klè ke un texte de loi doit être clair. Yon tèks de lwa ki ap di ke ou genyen yon minimòm, M wè anpil moun kap fè jimnastik kap di se pa minimòm lap neyan lap le mi un le mot minimum est minimum fòn pa pran moun pou enbesil si w dil minimòm sa vle di ou paka peye pi ba pa gen zero nan minimòm si w vle zero ou tap di zero ou di minimòm dimil goud sa vle di pi ba w ka peye se dimil goud donk swayon klè pou n pa pase akote di nap neyan paske w swasantmil goud bon w pap travay e sa enplik popilasyon an tou Pa ke dyaspora. Efektivman, on moun ki pap travay an Ayiti, on etidyan ki vle fè on papye, fò w fè sètifika a e w ap peye 10 mil goud. Men nou menm nan Fwon Ini, kote n kanpe dirèkteman? Paske si m si m fè konfyans a pawòl minis lan, si m fè kon e minis Jude Alix Patrick Salomon, si m fè konfyans avèk pawòl li, dyaspora a, moun k ap viv andeyò peyi a, yo pa vrèman gen on 10 mil goud pou yo peye. Si e sèlman si, Yo rantre an Ayiti. Kounye a yo gen yon, yon, yon, petèt yon aktivite ke yo bezwen, yo bezwen yon sèvis nan men leta oubyen yon bagay yo gen pou fè ki gen rapò avèk e, e, e, e, e piblik lan, ki gen rapò ak leta. Kounye a lè sa yo pral gen enpo fòfetè sa. Tankou moun nan gen dwa rive l rive epi l ap vann machin, li gen machin li voye isi pou l vann, li gen bwat pèpè l voye isi pou l vann. La, la ou pral gen, ou pral, ou prale nan dwàn nan, tout bagay sa yo, ou gentan gon tax, ou gentan, le fèt ke ou pa konnen konbyen kòb wap rantre, ou pa gon deklarasyon definitif denpo, kounye a ou oblije bay enpo fòfetè la ki se 10000 goud. Sim byen konprann, on moun gen dwa ap fè 5 an, 6 an, 10 an Etazini la, epi ou deside rantre, ou pat gen machandiz ou te vini avèk isi, bon ou pa gen 10000 goud la, eske se konsa ke nou menm nan. Fon uni ke nou konprann li. Premyèman, m panse ke m pa vle fè leson a pèsonn, men lide de dire ke yon moun ap voye yon bwat pèpè isi, li pral voye l sou non l, e sa pral, se la a ki pral pèmèt ke w bloke l paske l pa t peye enpo li. Swa serye. Ou gen kouzen, ou gen kouzin, ou gen zanmi, ou gen. Si moun nan vle voye bwat pèpè, l ap voye bwat pèpè sou non lòt moun. Donk, se pa la a ke gouvènman an pral vre. Si, ann, ann, ann pa. Se Ayisyen nou ye. Wi, wi. Ann pa eseye kòmsi, kòmsi toudenkou koulye a nou gen yon sistèm ki tèlman fyab e, e ke pa gen yon moun k ap voye yon bwat pèpè sou non yon lòt moun. Ann mete sa de kote. E. Men, kesyon ke w poze a vrèman enpòtan e li enteresan. M ba w yon egzanp jennonm, yon jenn pèsòn ki o Chili. E l ap viv Chili. Lè minis lan di konsa se sèlman lè li rantre an Ayiti li bezwen sèvis Leta. Eske sè le, sèt en fè? Jenn chilyen sa a, jenn ayisyen sa a ki ap viv o Chili, li pa genyen yon kat de rezidans jodi an. L ap travay. Li paka tounen ayiti paspòl paspòl fini kot kiyès li prale leta ayisyen donk se pa yon kesyon de rantre an ayiti les services de l'etat se sak fè son sèvis de baz ki pa dwe lye a yon taks paske efektivman moun nan gen dwa ap viv nan yon lòt peyi li fè 4 5 6 7 an li pa janm rantre paspòl ekspire jodi an nou di konsa ke e E si e ki sa ou a yo te chanje lwa kote ke fò renouvle l chak chak chak chak 1 an e pa batistè ou non men e. E w ap pale de. Ekstrè dachiv. Ekstrè dachiv a ha. Pa vre? Li li ekspire li ekspire kwè l li bon pou 6 mwa. Wi m tande yon bagay konsa. Yon bagay konsa.
Donk si w bezwen yon lòt fò se refè pou refè l. Ou gen dwa al nan anbasad ou refè l. Se pa sèvis leta l ye. Donk lide de dire ke selon moun rantre Ayiti ou bezwen sèvis leta m panse ke

e avèk rezon, paske gen kat ayisyen ke yo touye nan prizon Repiblik Dominikèn e leta ayisyen poko di anyen. Moun sa pa bezwen sèvis leta? Donk, e m panse ke genyen de eksplikasyon k ap bay, ankò yon fwa m panse ke, ekoute, leta bezwen lajan e gen anpil travay ki gen pou fèt pou peyi a vanse, sèl jan pou yo fè l, fò yo relve taks. Fò yo jwenn lajan. Nou menm nou kwè ke gen anpil kote ke leta kapab jwenn lajan. Se pa nou menm ki pou al eksplike yo ki kote pou yo jwenn li, men yo konnen gen kote yo ka jwenn li. Gen anpil moun kap plenyen lòt bò ki di men gen moun isit ki pa peye, ki pa peye, oubyen gen moun ki gen franchiz ki pa janm peye oubyen. Donk ann gade kote lajan ye. Ann gade sou fwontyè a tout etid ki fèt ki di gen 400 ou 500 milyon de dola kap pase sou fwontyè a ke nou pa janm kolekte. Mwen panse kèlke pa ya yn efò a fè. E M prale pi lwen pou m di ke pa rapò a manb ke nou genyen yo, lide prensipal se ke gen anpil moun ki ta renmen envesti, envesti swa nan biznis, envesti swa nan sosyal an Ayiti. Pè ke yo genyen se ke y ap abize yo. E pè ke nou genyen se ke si lwa sa a pase, yon Ayisyen ki rantre an Ayiti, efektivman ki vle achte yon machin oubyen ki voye yon machin, kounye an la fò l pote, si l soti Ozetazini, tax IRS li. Avan l rantre fò l al nan konsilè m, anbasad, li tradui l. Kounye a la fò l pote l ba DGI. Moun ki chita dèyè biwo sa nan DGI an, fòk li konprann li, pou l evalye l, pou l di konbyen moun sa a pral peye. Pa p gen abi nan sistèm sa? Se sûr m panse ap gen abi paske, sa k fè m di ap gen abi paske m konnen administrasyon piblik la gen anpil moun ke ki ladan l Se des enkonpetan. Sa nou pa bezwen pè di l se des enkonpetan. Se moun nou mete nan administrasyon piblik la vin kale wès, vin petèt vin regle lòt bagay. M pa rete kwè l la. Se si ke m panse ke gen anpil abi ki pral fèt nan sans sa. Bon, admeton ke moun sa yo te de bòn fwa. Men, kisa yon moun ki te fòme an Ayiti sou taks an Ayiti konprann de sistèm taksasyon ki genyen tout kote Ayisyen viv. Sa vle di fò moun sa a konnen kijan sistèm ameriken an ye, kijan sistèm dominiken an ye, kijan sistèm kanadyen an ye, kijan sistèm fransè an ye, kijan sistèm silyen an ye, kijan sistèm brezilyen an ye, e gen Ayisyen o Japon, gen Ayisyen an Chin, gen Donk kounye an la, sa vle di ke kounye an la ou pral mande yon moun ki nan DGI pou l konprann ki modalite ki genyen nan sistèm sa yo pou l pa takse moun sa a de fwa. Paske sa l pral wè, li pral di konbyen kòb ou te fè? Se sa yo mande w. Konbyen kob ou te fè?
Ok. Kòm mwen pa konprann kijan ke ou fè 100 mil dola e an fen de kont se leta k voye 1500 dola tounen ba ou, paske anpil fwa se sa k fèt. Sa pral depann de nonb fanmi ke w genyen. Sa pral depann nan ki zòn ou rete. Donk moun sa yo pral di, a, ou fè yon move tranzaksyon wi la, ou pa peye, ou pa peye ase. Donk ou dwe leta, pa 10 mil goud non, ou dwe leta 150 mil goud. Donk li, li, m panse ke E se youn nan pwoblèm ki genyen yo, se ke dèfwa nou panse lwa yo, e nou pa panse kijan nou pral aplike lwa yo. E se nan aplikasyon lwa yo ke nou wè pwoblèm yo. E nou menm, nou pran devan, efektivman, nou di ke nou wè pwoblèm sa yo ap vini, e nou panse ke gon lejète ki te glise, e kòm minis lan li menm, nan youn nan atik ke m li yo, nan Nouvelliste, li di ke efektivman, e te genyen, li di, l'erreur du texte est d'avoir accentué sur le citoyen ayant un domicile fiscal à l'extérieur d'Haïti. alors qu'en fait il concerne tout citoyen. Donk, kòm minis lan deja rekonèt ke genyen yon ti pwoblèm nan nan nan tèks lan e kòm tou genyen plizyè senatè ki deja ekri minis lan, senatè Beauplan e senatè Latortue e bon senatè Cheramy li fè deklarasyon pa li, gen plizyè senatè ki deja ekri ki di pou yo retire l e nou konnen ke An deyò de 10.000 goud, an deyò de Ayisyen ki viv aletranje, e menm a lenteryè di peyi, gen gen wounwoun k ap fèt pa rapò a sa ki nan bidjè an. M tande de senatè k ap pale ki di ke komin yo pa jwenn ase. Donk y ap pase men ladan l. Donk m panse ke s on bidjè k ap tounen al jwenn depite yo, chanm depite an, e m swete fwa sa a ap genyen yon opòtinite pou yo chita sou li tèt frèt e kote pou yo remanye li, pou yo remanye l, paske tout Ayisyen vle ladan l e nou menm nan Fwon Ini an, kòm mwen di l, nou vle wè Ayiti vanse e nou konnen ke pou l vanse fòk nou patisipe. Men, fò bagay yo byen fèt. Wi e donk se sa le pwoblèm. Wi fòk bagay yo byen fèt e nou dakò sa e si nou m pa kwè ke ilèvre atravè atravè atravè lemond sitwayen yo toujou gen difikilte nan lè y ap peye taks toujou gen yon ti retisans men nou pa ta ka fòse moun yo peye taks epi n ap bay yon peyi plen fatra nou pa ka fòse moun yo peye taks epi pa ka gen yon bon sèvis dyaliz nan lopital jeneral nou pa ka fòse moun yo peye taks e moun yo pa ka gen kouran. Yo pa ka gen bon lekòl. Nou pa ka ap fòse moun yo peye taks epi nan lekòl Ti Mari a jewografi l la se tèl moun ki fè l epi nan lekòl Jak la jewografi l la se tèl moun ki fè l. M pa kwè ke n ka fè yon pou deside bati yon peyi konsa. Se vre, li byen pou nou pran taks yo. Men, li byen tou pou n fè travay pou n pou n pou n pou n reponn a bezwen popilasyon an. Nou pa ka ap fè moun yo peye taks epi jiskaprezan gen kote E menm nan kapital la gen moun ki pa menm bwè dlo potab. Epi nou deside pou nou fè peye taks, epi ou pral tande talè gen minis ki fin nan koripsyon, gen minis ki nan petèt nan fè kit pou kesyon lekòl, yo ogmante montan yo ta dwe genyen an, se tout yon pwoblèm. E la m panse vrèman fòk leta ayisyen chita, si vrèman se peyi nou vle fè, paske gen anpil moun ki pa kwè ke n ap fè peyi non. Gen anpil moun ki kwè ke nap fè, nou jwenn yon ti bout tè epi nap degaje n ladan la. Men si vrèman se peyi nou vle fè, m ta swete ke nou konprann sa. Nou konprann sa. E gen yon kesyon koripsyon, m pa konnen si w te vle reyaji sou li. Ah bon, ou touche li, ou touche, se yon pwen, se yon pwen kòm m te di w, se 2 pwen ke dyaspora a genyen, se yon kesyon de kisa kòb la pral fè, e anndan kisa kòb la pral fè a, se yon kesyon de koripsyon. E youn nan bagay ke nou, nou te chita sou li anpil, e ke nou ekri sou li tou, nou mande Sena a, Men koulye a ke yo vote yon lwa pou FNE a, nou panse ke li lè pou gen yon repetisyon. Yon lontan kap pran la. Yon dola senkant depi senkan. E pa gen yon moun ki konnen konbyen kòb jiska prezan. E gen de estimasyon ki fèt ki di ki gen pratikman 400 milyon de dola ki ou leve ant dola senkant sa a. e 5 santim ki pran sou chak apèl. Donk gon voum lajan ki rantre. E donk m panse ke pou moun k ap viv andeyò peyi an, youn nan premye bagay yo ta renmen wè se nan voum lajan sa yo kisa yo fè avè l. Paske se kòm si ou ta di m ou deja ap takse m, ou pa ka di m, ou pa menm ka di m konbe w rantre. Se se vrèman se enkwayab ke n ap viv nan yon peyi kote ke yo pran yon kòb, yon dola senkant, On dola 50 gen 2 milya de dola, 2 pwen 6 milya de dola ki antre nan peyi an sot nan de letranje. M tande ankò yn fwa minis lan ki te di ke a ben se pa jisteman se pa ayisyen sèlman ki lòt bò k ap voye kòb, gen ayisyen ki sot isit tou ki voye donk se pa yon alò pou l te montre ke se pa yon taks ki sible ayisyen k ap viv aletranje e ke gen ayisyen ki isit tou k ap voye kòb aletranje. M di nan tèt mwen men mezanmi admeton ke ayisyen ki isit Voye 500 milyon dola a letranje pou pitit yo ki lekòl Repiblik Dominikèn, pou pitit yo ki lekòl an Florid. Sa vle di, 400 milyon dola a ke yo pran an, li pa t 400 milyon sèlman. Paske, si l te 400 milyon dola sou Ayisyen k ap viv aletranje, sa vle di gen yon lòt kòb ke yo pran sou Ayisyen ki isit tou k ap voye kòb aletranje. Sa vle di ke montan an bokou pli wo. Exactement. Donk ankò plis rezon ki mande ke fòk gon redisyon kont. Fòk yo di ki sa k pase avèk dola 50 sa a. Fòk yo di ki sa k pase a 5 santim sa a. E m panse se tout bagay sa yo ki pral kreye konfyans non sèlman, ankò yon fwa se pa yon kesyon de Ayisyen ki al etranje. Paske pandan 5 an y ap pran li e kesyon FNE a, alòske edikasyon nasyonal twouve ke bidjè yo ba li a twò piti. Bon. Li ta sipoze gen plis ke sa. Se sa. E kòb sa, kote li ye kounye a la a? Bon, m pral di w ke mwen menm m renmen ti nòt mwen. Depite Ketel Jean Philippe ki se prezidan komite edikasyon nan chanm depite, li di konsa ke pa mwen de 15 milya de goud son depanse san zokenn jistifikasyon. Mwen menm, m pa renmen lè m pale. pou ke se sa m panse yon otorite ki responsab se li menm ki responsab komite sou edikasyon nan chanm dè depite an li di w konsa ke gen 15 milya de goud ki pase san jo okenn jistifikasyon kòman w imajine w ou men yon moun ki chita lòt bò k ap di pa gen kòb pa gen kòb pa gen kòb an n mete plis taks yon moun fè yon deklarasyon ki di w gen 15 milliards de goud ki pase san jistifikasyon epi pa gon moun ki poze kesyon, ki di ki sa k fèt, kiyès ki pran l, kote l pase. M panse ke li pa posib. Non. Li jis pa posib. Donk, m panse ke kesyon an, 10 mil goud la ankò yon fwa, se pa yon kesyon de 10 mil goud. E nou te fè, nou te klè ke. Ou te pale, lè m te fèk kòmanse an, ke minis ayisyen k ap viv aletranje an te di ke pa gen afè ayisyen k ap peye 186 dola, ki pa 186 dola, paske 10 mil goud pa ba w 186 dola, li ka 150, 152 dola, pou yo peye nan ayewopò. Nou menm, nou te fè klarifikasyon an. Nou fè de klarifikasyon. Premyèman, nou wè gen yon pakèt pawòl k ap di sou 186 dola, nou di, pa gen kesyon 186 dola nan ayewopò, paske n ap pale de DGI. Donk.
Pa gen afè ayewopò, pa gen DGI nan ayewopò. Nou klarifye sa. Dezyèm pwen ke nou fè, gen anpil moun k ap pale sou kestyon ke yo mete 10 pou san sou pri, sou taks ke w pral peye sou pri kare. Nou klarifye pou moun yo. Atik lan te klè ke w ap peye 10 pou san sou pri lokativ kay lan. Donk konbyen kòb ou ka lwe yon kay, se sou kou sa a yo mete 10 pou san ke w pral peye. Sepandan, nou te relve yon ti bagay ke sou 10 pousan sa ke w pral peye sou pri lokatif kay la, CFPB an, yo mete 10 pousan taks sou li.
Donk ou peye yon taks sou taks la. Bon, e sa vle di ke li pa 10 pousan, li 11 pousan.
Donk, men se yon ti kesyon apa. Ankò yon fwa, se jis pou montre w ke gen yon ti lejète ki pase nan bagay yo. Men nou menm, kote ke genyen nesesite pou nou pote klarifikasyon, nou pote l.
Nou di moun k ap viv aleksteryò pou le moman pa gen kesyon kòmsi nou pral fè oken kanpay pou di Ayisyen pa vin Ayiti, Ayisyen pa vin fè vakans. Okontrè, se peyi nou. Donk, ou pa ka kòmsi, kòm jan moun yo di an, cut your nose to spite your face, sa di koupe nen w pou w ka fè figi w mal. Ou konprann? Donk, nou pa rantre nan lojik sa a. Nou rantre nan lojik sitwayèn ki pa gen anyen pou l wè avèk yon pati politik, yon gouvènman. Tout sitwayen gen dwa fè de revandikasyon e kòm sitwayen n ap fè de revandikasyon ke nou panse ki jis e ke nou panse ki enpòtan pa rapò yon peyi ki vle rantre nan sa yo rele yon eta de dwa. E donk nou kwè ke ti erè sa yo ki glise anndan anndan anndan lwa sa a yo merite korije e si vrèman leta panse ke gen yon apò ke ayisyen k ap viv andeyò dwe pote kapab pote ann fè yon deba sou li ann asire nou ke nou byen fè li e nou byen entegre l. Men, dezyèm pati k pi enpòtan an, se redisyon dè kont lan, paske tout lajan sa a ki rantre an, li pa posib pou l pase, epi nou jis di, passons à autre chose.
Sètadi ke, oh, bliye sa, sa a pa ladan l, kòb sa a pase deja, passons à autre chose. Donk, nou pa ka konprann li e nou kwè ke genyen yon klarifikasyon ki pou pote e nou swete ke youn nan moun, anplis de petèt minis finans ki kapab fè l, anplis de petèt minis Minis e moun kap travay, bon m pa kwè DGI gen rantre nan bagay sa, se Conatel avèk brh, men definitivman minis finans, e poukwa pa le ministre des Haïtiens, la ministre des Haïtiens ki viv aletranje, li ta sipoze premye moun kap pote flanbo an, ede reponn a kestyon sa ke dyaspora ap pote, paske m pa kwè gon kote l pase, pa gon moun nan dyaspora ki di l ke madam la minis, nap pran dola senkant sou dyaspora chak fwa yo fon transfè, nap pran senk santim sou chak apèl, kot lajan sa a pase. Donk, nou swete ke l ap pran sa kòm revandikasyon Ayisyen k ap viv aletranje yo, al chache repons lan pou nou, pou n ka pi byen konprann kisa k ap fèt ladan l. Vwala, medam, mesye, ou t ap swiv emisyon Kòd 16 e nou ap resevwa Johnny Célestin ki se sekretè rapòtè du Front Uni de la Diaspora. Ansanb, nou sot debat, nou sot pale de bidjè a, nou sot pale de 10 mil goud, ou mwen m si sure et certain ke ou, ou mye konprann kesyon taks sa. E si ta gen kèlke mo pou ajoute, se kisa l t ap ye? Bon, premyèman, m ta vle, m ta vle remèsye ou menm, Vladimir, avèk Scoop FM pou opòtinite sa pou n pote klarifikasyon. Nou swete ke mesaj sa se yon mesaj k ap, n ap pote l tout kote ke n kapab e nou swete ke l ap rive nan zòrèy responsab yo. Nou jis mande ke minis finans lan. E nan petèt ti erè ki te glise nan tèks lan, nou ta swete ke li pran opòtinite sa a, paske nou konnen ke se yon bidjè ki pral retounen, li pran opòtinite sa a pou l pote koreksyon ki merite pote e asire ke petèt gen yon konvèsasyon ki fèt avèk Ayisyen k ap viv aletranje yo pou yo ka pi byen konprann, pou yo pa voye de mesaj ki miks, pou yo pa di ke. Gen moun k ap peye taks neyan pandan ke minimòm nan 10 mil goud, pou yo pa gen yon seri de moun ki pral sou radyo manke moun dega, rele moun valpa, eksetera. M panse ke se yon yon entèvansyon sitwayèn, li pa sible yon gouvèneman, se jis yon mwayen pou n ke asire nou ke Ayisyen k ap viv lòtbò yo, yo byen entegre anndan peyi an e yo sipòte peyi an nan sa ke l vle fè, paske nou vle Ayiti chanje pou ke tout pitit li kapab tounen ladann. Donk se mesaj. Despwa sa a ke m ta vle pote, se mesaj ki ta di ke Ayisyen vle vini an Ayiti vrèman e vin envesti yo e nou konnen ke CEPFI ap fè yon gwo travay, ap eseye atire moun vini, sitou les Haïtiens qui vivent à l'étranger, e nou konnen ke Minis de Komès gen de delegasyon ki prale a letranje pou atire Ayisyen kap viv a letranje. Nou menm nou vle pote bourad a travay sa a pou ke gen plis moun ki vini, vin envesti an Ayiti, kreye plis djòb, pou ke Leta kapab gen mwayen nan men ni, pou li kapab fè travay pèp lan. Donk, mwen remèsye ou pou opòtinite an. Mwen espere ke nou klarifye kestyon an un ti peu, klarifye pozisyon nou menm nan Fwon Ini. E nou espere ke si gen opòtinite pou nou pote plis klarifikasyon, ou kapab pran kontak avèk nou e n ap fè sa. Trè byen.
Ebyen, madam, mesye, se la ke n ap mete yon bout nan emisyon Kòd 16 pou jounen jodi a. Mèsi a ou menm ki t ap suiv, ou menm ki ale sou sit yo